pale, ekri, televize ak medya an liy yo. Lonè respè pou tout konpatriyòt ayisyen nan kat kwen peyi a, espesyalman sa k ap soufri ak ensekirite avèk grangou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, Menm jan ak tout moun, konstate gen yon nouvo premye minis ki enstale e nou kontinye ap swiv politisyen yo k ap fè ti tato politik pou jwenn pòs nan pouvwa. Sepandan, nou poko wè ni konprann kisa k ap fèt pou abouti ak ankèt. ansyen prezidan Jovenel Moïse la, nou tout sonje ki te asasinen 7 jiyè ki sot pase a. Okontrè, sa nou konstate, se traktasyon ak entimidasyon k ap fèt pou anpeche ankèt la rive kote li sipoze rive. Non sèlman arete tout moun ki te patisipe nan egzekite krim barbar sa a, men tou pou lajistis mete lamen sou otè entèlektyèl yo, moun ki te bay lajan ak moun ki te planifye zak sa a sou Prezidan Jovenel Moïse. N ap pwofite pou nou denonse lanmò sispèk grefye Ernst Lafortune pandan n ap egzije pou lapolis ak lajistis ranfòse sekirite jij k ap enstwi ankèt la. ak tout lòt moun k ap travay nan envestigasyon pou pèmèt ankèt la dewoule kòmsadwa, paske se tout peyi a k ap tann rezilta ankèt sa a pou tout moun ki enplike nan krim sal sa a jwenn santans yo. Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout ap denonse yon sektè nan polis la, k ap resevwa gwo lajan nan men moun ki gen enterè nan bwouye ankèt lanmò Prezidan Jovenel Moïse la sou pretèks yo ap prepare operasyon nan katye popilè yo pou yo vin deloje gang nan lide pou ka detounen atansyon popilasyon an sou ankèt la. Men fòs revolisyonè Jenè Pran Fanmi Eade Manyen Youn Manyen Tout di moun sa yo, Nou fè silans pou nou pa di ke se fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ki anpeche enstabilite. Nou rete sou nich nou pou moun pa pran eskiz ke se nou ki anpeche ankèt sou lanmò Prezidan Jovenel la abouti. Men, n ap di l e n ap repete l, men, si yo vle foure dwèt nan gòj nou, n ap vomi. Nan men moun ki vle foure dwèt nan gòj nou yo. Nou di l e nou repete l, e kreyòl pale, kreyòl konprann. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou rete an silans, nou rete sou nich nou, se yon fason pou moun pa di se nou k kreye enstabilite nan peyi a, se yon fason se pou moun pa di se nou k ap fè dezòd ki anpeche ankèt sou lanmò rezilta Jovenel Moïse lan abouti. Men, sektè nan polis la ki ap pran lajan nan men boujwa santi, boujwa kowonpi, ki gen enterè yo pou ankèt sa pa abouti, sou pretèks ke y ap vin dechouke gang nan katye popilè yo, k ap prepare operasyon tèt anba, nou di yo si nou eseye foure dwèt nan gòj nou, n ap vomi nan men nou. Pou moun ki rele tèt yo gouvènman yo. Pou moun k ap goumen pou pòs nan pouvwa sa a la. Nou vle fè yo konnen djòb yo se pou reponn ak sitiyasyon imedya popilasyon an. Si nou konsidere dènye piblikasyon IHSI an. Pri manje a ogmante de 15 pousan pou mwa Jwen sa konparativman a mwa Jwen ane pase. Pri lojman ogmante de 15 pousan nan mwa Jiyè sa la konparativman avèk mwad Jiyè ane pase. Pandan ke mas popilè yo pa gen ni premye ni le 30, lekòl la pral louvri. Malere, malerèz ki nan katye popilè yo, nou poko wè kòman nou pral fè pou nou voye pitit nou lekòl. Fòs revolisyonè Jèn Èfò Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, ap fè nou sonje ke sistèm edikatif ki gen an Ayiti an, li privatize a 85 pousan. Kote lekòl prive yo 50 pou. Lekòl an Lekòl prive yo ann Ayiti yo reprezante 85 pousan. Sa vle di, gen 85 pousan lekòl ann Ayiti se lekòl prive yo ye. Gen 50 pousan pitit malere ki kòmanse klas primè yo ki pa kapab rive nan klas segondè. M pa konnen ki sosyete ke nou vle konstwi lè ke majorite moun. ki nan peyi a yo pa konn li avèk ekri. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen youn manyen tout pa pè Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout p ap janm pè N ap kontinye kanpe dèyè tout revandikasyon nou yo ki se bon jan lekòl pou pitit pèp la garanti dwa pou moun manje pou jwenn lasante ak bon jan lojman sosyal. Pou fini, n ap denonse yon ti klik moun k ap fè politik ak gaz la, ki lakoz pri pwodui premye nesesite yo ogmante chak jou pi plis. N ap di ak moun k ap fè bè yo nan kreye rate gaz la, nou gen solisyon pou yo ak tout manm gouvènman an. Nou egzòte yo. Pou yo mete pye yo atè, pou yo rive sou pèp la. Paske, jou nou pran lari, pa gen moun k ap ka fè nou antre ankò. Nou di l e nou repete l pou yon ti klik moun ki kenbe gaz la e ke yo ap fè politik avè l e ke yo kreye yon rate gaz. Akoz de rate gaz la, sa vin fè ke pwodui premye nesesite yo ap moute. On pèp ki deja nan yon sitiyasyon ki osi prekè, ki osi frajil e ke nèg yo kontinye ap fè politik avèk vant pèp sa, nèg yo kontinye ap fè politik avèk mizè pèp sa. Se poutèt sa nou di mesye k ap fè politik yo, mesye ki rele tèt yo gouvènman, le jou fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, le jou nou pran tèt pèp sa, nou pran lari avè l, Pa gen moun kap fè nou antre. M swete ke kreyòl pale, kreyòl konprann. Ayibobo pou tout zansèt nou yo. Onè respè pou chak grenn Ayisyen ki rete la, k pran kouraj, k ap goumen, k ap lite nan peyi sa. Ke Granmèt lavi a kontinye beni Ayiti. Mèsi. Moun ki rele tèt yo politisyen an Ayiti, se moun yo ki fè politik ki ekstrèmeman sal. M panse ke dènyeman Premye Minis Ariel Henry di ke se mesye ki nan e palmantè ki nan opozisyon ki te pwopoze l bay bay Prezidan Jovenel Moïse. W ap remake dè ke yo te chwazi Premye Minis Ariel Henry, gen moun ki t ap di ke Ariel Henry se se fanmi m e ke se mwen ki pwopoze Ariel Henry. Nou pa gen okenn relasyon avèk Ariel Henry ni de prè ni de lwen. Sof ke nou menm kòm lidè responsab, E nou respekte tout otorite peyi a pandan nou kontinye ap swiv kòman ke yo menm yap fonksyone. Si Ariel Henry pran revandikasyon pèp sa an chaj, si Ariel Henry tenu kont de mizè moun Lasalin, de mizè moun Site Solèy, Si Ariel Henry tenu kont de mizè moun anba Delma, de mizè moun Bèlè, de mizè moun Matisan, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Tibwa, lè sa a nou menm nou panse ke nou ka kore Ariel Henry. Men nou pa gen okenn relasyon avèk Ariel Henry. Okontrè, Ariel Henry se yon moun ke n ap swiv de trè prè paske nou wè jiskaprezan e li poko pran okenn dispozisyon e ke pou fè ankèt. sou lanmò prezidan Jovenel Moïse lan abouti. E se fo, se archi fo, nou pa gen okenn relasyon avèk premye minis Ariel Henry, dayè e pa moun ke nou janm pale menm yon sèl fwa avèk li. E mwen vle pwofite de kesyon lan pou m tou e vin sou sa avèk nou. Se tankou lè yo t ap eseye detwi e prezidan Jovenel Moïse, yo t ap detwi karaktè l, yo te fè kwè ke se prezidan Jovenel Moïse ki kreye, Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. So, yo te fè tout traktasyon, di Jovenel Moïse konn voye kòb ba nou, se Jovenel Moïse ki ba nou zam. Jodi a m vle moun konnen m te, m gen pi bon relasyon a Reginald Boulos wi, ke Jovenel Moïse. E jiskaske Jovenel Moïse mouri, li antere, men l nan verite l, nou nan manti nou. M pa t janm gen chans rankontre Jovenel Moïse on fwa nan vi m. Men mwen ma Reginald Boulos nou rankontre 2 fwa nan biwo li. Jiskaske Jovenel Moïse mouri e antere, li pa t janm gen chans pou l te lonj foure men l nan pòch li pou l te ban m lajan. Reginald Boulos konn ban m kòb. E petèt fòs karaktè nou fè nou pa travay pou moun sa yo. Fòs karaktè nou fè ke m pa boule mezon machin anba Dèlma lè Reginald Boulos te mande m pou m fè l boule. Fòs karaktè m fè ke m pa tiye moun pou nèg ki nan sektè demokratik, nèg ki nan politik. Fòs karaktè m fè ke m pa tiye, ban m pran egzanp ak yon moun ki detwi lavi m, tankou Marie-Yolène Gilles. Se yon moun, lè Rony Timothé te di m Pierre Esperance te bezwen m asasine l, m te gen dwa asasine l. Men m toujou repete l, m pa konn tiye moun pou lajan, ni m pa konn asasine moun pou rezon politik. Men, sa pa anpeche Marie-Yolène Gilles fè pati de moun ki detwi lavi m, nan yon fason. Sa vle di kisa? E kesyon ke Ariel Henry se nou k pwopoze l la, nou pa gen okenn relasyon ak Ariel Henry, okontrè, fòs revolisyonè, jenn ak an fanmi, e alye, manyen youn, manyen tout, n ap swiv Ariel Henry de trè prè, e jou nou pran lari a, nou poko konn si n p ap pase wè Ariel Henry.
Kisa w panse de yon menas? Nou nou pa pa konn sa w rele menas. Se yon pèp ki grangou, se yon pèp k ap soufri, se yon pèp ki pa gen aksè avèk kay pou l dòmi, se yon pèp ki pa gen aksè avèk dlo potab, se yon pèp ki pa gen aksè pou voye pitit li lekòl, se yon pèp ki ap viv nan yon mizè ekstrèm, nan yon povrete ekstrèm. Lè pèp sa ap nan lari, l ka pase kote l vle. E lè pèp sa a pran lari fòk l al chache moun ki lakoz mizè l. Ki moun ki lakoz mizè pèp la? Kiyès ki lakoz? Ki moun? Lè w rele tèt ou dirijan, ou la pou dirije yon pèp, ou la pou chache byennèt pèp sa a. Lè w pran pèp sa a w met pèp sa a lan grangou, pèp sa a lan mizè, ou pa janm vizite Lasalin? Pandan lapli ap tonbe w pa al wòf Jeremi? Ou pa janm gen chans antre Site Solèy pou wè kòman moun ap viv? Nou pa janm gen chans pou n ale Vilaj de Dye? Al Gran Ravin pou wè lavi moun Gran Ravin? Lavi moun Vilaj de Dye, lavi moun Tibwa si yo diferan de lavi moun Lasalin kote m ap pale la. Al gade lavi moun Dèlma 2, Dèlma 4 lakay mwen kote m ap pale avè w la k ap kaka nan sachè voye nan kanal òfelen. Konbyen timoun nou genyen ki pa ka al lekòl si l diferan de lavi moun Site Solèy? M pa konn kisa w rele menas, nou pa menase moun. Nou di jou nou nan lari n ap pase wè tout moun pou nou wè e n ap pase wè moun ki responsab mizè nou. E m ap tou pwofite lanse mesaj sa bay Tilapli Map tou pwofite lanse mesaj sa bay Krisla Map tou pwofite lanse mesaj sa bay Izo Mwen vle ti lapli Izo Krisla konnen ke nou tout nou se pitit geto nou tout nou soti nan katye popilè Jodi a sèl fason pou nou menm ki se pitit malere malerèz sèl fason pou nou menm ki soti nan katye popilè yo sèl fason pou nou rive libere peyi sa se tèt ansanm pou nou fè. Lagè sa pap mennen nou okenn kote. Lagè sa se moun Matisan, se moun Fontamara, se moun Gran Ravin, se moun Tibwa, se moun Vilaj de Dye kap mouri. E nou toujou pran sa yo kòm egzanp. Ki fè Izo, Ti Lapli, Krisla gen nesesite e ke pou yo mete tèt yo ansanm. Nap gade nou wè lè se Laboul ki gen pwoblèm nou wè kòman ke sistèm lan pran tout dispozisyon atravè tchoul sistèm lan. ki nan lapolis yo, nou wè jan yo pran dispozisyon byen rapid pou yo rezoud pwoblèm laboul. Pandansetan, Vilaj de Dye, Gran Ravin, Atibwa gen prèske 2 mwa depi y ap goumen san rete, depi moun ap mouri, nèg yo ap gade. Ale kounye a sou wout ayopò a w ap wè. W ap wè cha blende yo devan mezon devan mezon machin yo. Rive kounye a nan stasyon Gonayiv, n ap wè cha blende yo nan stasyon Gonayiv. Kisa y ap fè? Yap sekirize biznis gran nèg yo. Pandan se tan moun ap mouri nan Matisan. Se poutèt sa Krisla, Izo, Ti Lapli, yo gen enterè pou yo met tèt yo ansanm e ke pou nou fè goumen pou nou libere peyi sa. Map tou pwofite de kesyon w lan tou pou m pou m lonje men m ankò bay moun Bèlè yo. Mesye Bèlè kap di pou nou fè lapè avè m, fòk mwen ta resisite tout moun ki mouri Bèlè. Eske nap resisite tout moun ki mouri nan Ba Dèlma yo? Eske nap rekonstwi tout kay nou boule nan anba delma? Sa vle di kisa? Lè gen goumen tout bagay te ka rive. Jodi a fok nou bliye tout sak te pase pou nou met tèt nou ansanm e ke pou nou avanse vè lavan pou nou libere moun ki nan menm kouch sosyal avè nou yo. Malere malerèz kap soufri nan katye popilè yo, moman an rive pou mesye sa yo met tèt yo ansanm e ke pou nou libere moun sa yo. Mwen pa nan pozisyon pou m di ke anbasad amerikèn ap kenbe enfòmasyon ou pa. paske m pa fè pati de moun ki ap mennen ankèt la. Men sepandan nou menm Ayisyen, nou menm ki nan katye popilè yo, nou menm ki se lidè responsab ki fè pati de yon fòs sosyopolitik, yon fòs revolisyonè ki rele Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou chita, nou ap swiv, nou ap tann rezilta ankèt la. E se rezilta ankèt la ki pral detèmine. Ki konpòtman ke nou menm nan fòs revolisyonè Jenèv ak Fanmi Alye nou pral genyen nan jou kap vini? M panse ke Jovenel Moïse va mouri pa rapò avèk fòs revolisyonè Jenèv ak Fanmi Alye manyen pou manyen tout. Dayè nou pa gen okenn relasyon avèk Prezidan Jovenel Moïse. M panse Jovenel Moïse mouri paske Jovenel Moïse oze manyen kontra ee yon gwoup moun nan peyi a 5 pou 100 moun ki gen 85 pou 100 richès peyi a nan men yo Jovenel Moïse oze al manyen enterè 5 pou 100 moun sa yo paske se moun sa yo ki gen aksè pou antre diri se moun sa yo ki gen aksè pou antre sik se moun sa yo ki gen aksè pou antre farin se moun sa yo ki vann leta kouran se moun sa yo ki gen kontwòl ekonomi peyi a nan men yo Jovenel Moïse li menm nan sousi ke. pou li jwenn yon lavi miyò pou moun ki pi mal yo. Nan sousi ke l al chache yon lavi miyò pou moun ki nan katye popilè yo, li oblije manyen enterè klas kowonpi sa. Se nan manyen enterè klas kowonpi sa jodi a ki lakoz ke mesye sa yo asasine Jovenel Moïse. Se poutèt sa nou menm, kòm moun responsab, nou pa akize okenn moun. Nou pa janm oze di ni se Pyè, ni se Jak. Men nou konnen ke Jovenel Moïse mouri paske li oze manyen seri de gwo kontra, Kontra k tap rapòte seri de nèg nan peyi a anpil lajan. Se poutèt sa nou rete sou silans nou, jan nou di a, nou rete nan nich nou, nap tann rezilta ankèt la, e se rezilta ankèt sa ki pral detèmine ki konpòtman fòs revolisyonè Jenè pa fanmi alye pou peyi manyen youn manyen tout pral genyen.